Lan Ze Ginen, on cho nou konnen ki konsi e pou resevwa de pèsonalite espòtiv ki te konn fè bon bagay, ki kontinye ap fè bon bagay pou spò ann Ayiti. Jodi a, nou pral gen onè pou n resevwa de gwo envite. Nan premyè pati a, n ap envite yon ansyen prezidan on gwo klèb isit, Topez Football Club, ki reyèlman fè de trè bèl bagay lan spò a, sitou lan foutbòl la, ki kounye a la a reyèlman gon lòt gwo vizyon pou Ayiti, pase mesye sa se yon vizyonè. Epi an dezyèm pati, nou genyen petèt on mesye prèske menm tranp avèk li, se James Léger ki se ansyen prezidan Oulado, prezidan tou de. e Baltimore e aktyèlman gen gwo vizyon pou chanje île de la Gonâve. Nou pral pale avèk 2 envite sa yo. M konnen ke telespektatè kèlkeswa kote n ye nou pral trè anchante piske yo gen de trè bon pwogram, piske yo se 2 trè gran vizyonè yo ye, pa sèlman pou le sport men pou le peyi antye.

Nou retounen avèk premye envite nou ki se Jean Robert Lherisson ki pase de prezantasyon, men sa son gwo mesye li ye. E mwen, pou mwen entwodui nèg sa a, kiyèm te ka entwodui l? Genyen yon sitasyon ke ansyen prezidan Lèzetazini, John Fitzgerald Kennedy, te di yon lè, ke se pa sa peyi a ka fè pou ou, se sa ou ka fè pou peyi a. E misye reyèlman, li te fè yon bagay lan spò a pou mwen menm, se yon nan bagay k ap make m jiskaske m rantre anba tè. Se te fete 20 tan patisipasyon Ayiti lan koup di mond, kote ke peyi a, e nou konnen peyi pa nou an gen de ti pwoblèm dèfwa, Avèk tout le respè ke m gen pou tout moun ki toujou dirije li, men kanmenm yon akonplishman parèy pou yon premye peyi nèg ki rive nan koup di mond, ki fè bèl bagay 174, 16 ekip sèlman kalifye, Ayiti pami yo, se yon pwès, m toujou repete li, se pwèske lè Ayiti te pran endepandans li, m panse ke ou ka konpare l avèk li, pwès Ayiti nan koup di mond sa. Alò mesye yo, dèfwa yo pa ba yo valè Pu yo ba yo. Pase ke se yon nan pwoblèm nou gen. Nou tèlman pa respekte tèt nou dè fwa, nou pa respekte anyen ditou. Alò, Jean Robert ki tap milite lan Sid Florid la, reyèlman ap pwomote foutbòl e ap pwomote kanmenm pèp Ayisyen an jeneral lan tout bagay de pozitif. Enben, misye te reyèlman te yon nan gwo pwomotè mouvman sa a. Te dènye fwa tou, nou ta pral wè nèg tankou Pelaud, ki pa avèk yon kònèk tankou Manno Sanon. Nou raple n sa nèg sa a fè, nèg ki bay pi bèl gòl lan zafè lan istwa koup di mond. Nou ta pral wè nèg tankou Bobo, gen anpil moun se te dènye fwa n ta pral wè l men se te yon evènman ki te gen anpil anpil emosyon. Nèg yo t ap kriye lè petèt Jen Wobè t ap ba yo twofe epi nèg yo reyèlman yo pa konn ki yo te ka konplimante Jen Wobè paske ke yo di lan peyi yo pa resevwa w konsa. Te gen yon gwo bagay ki te fèt Miyami. M p ap janm bliye, m p ap janm bliye bagay sa a. Se te yon gwo ma. Men son moun ki fè anpil anpil anpil gwo bagay, li rantre isit, li pran ekip yo rele Topez, li gentan mete ekip la nan premyè divizyon, ankadre ti mesye yo, e se reyèlman yon vizyonè, yon nèg ki renmen peyi l anpil, e yon moun ki ta ki vle fè bèl bagay pou peyi a. E aktyèlman li gen yon lòt gwo pwojè, men se yon pwojè ki toujou ka benefisye jenès la, e sitou jenès spòtif la, paske lè pwojè sa yo byen mache, mwen konnen foutbòl la tou, se tout peyi a nèt, paske tout moun tou ap pote plent, mesye foutbòl la fè bò isit la, l pa fèt nan tèl peyi, tout peyi a nèt k ap benefisye. Alò, e m konnen m pale anpil nan entwodiksyon an, men Joobert, byenveni nan show a, ankò yon fwa, se yon plezi m genyen w avèk nou, e kijan w ye menm, m konnen e sè jousi w ofri w yon moulin. A, Nono, ou konnen, nou gen yon sèl repons lè yon moun mande nou kòman nou ye, m anfòm. e m ap toujou anfòm. Sitou lè m ap travay pou peyi m. Kòm ou sot di, ou pa bay non pwogram nou te fè pou nou remèsye nèg yo, nou te rele l ven tan aprè. Se te yon bèl bagay. Men nou pap rete sou li paske aswè a nou gen anpil bagay pou nou di ki gen rapò a spò men ki an jeneralite se Ayiti Nou gon pwogram la depi 18 an nap pwomote li men se semèn sa, semèn pase, mwa pase a nou mete l an evidans. Poukisa? Paske nou vin remake Ayiti ap gen pwoblèm daprè Al Gore, daprè tout nèg ki konnen yo, daprè yon bann syantis, 3 mil syantis reyini. Sous lobedyans de l'ONU yo remake ke lemond, latè, bral pran anpil frap. Bral gen inondasyon, bral gen sechrès. Poukisa? Paske nap endistriyalize peyi yo epi gaz ap monte anlè a, CO2 ap kraze nou, solèy la antre epi solèy la paka sòti, chalè a rete. So li bral bay sechrès. Men sak pi di a sèke pol nò, pol sid. glas yo ap fonn, pral gen inondasyon, lanmè ap monte e Ayiti gen omwen 8 vil kotyè k ap anba dlo. Filipin ap pèdi yon bann zile, la nan Karayib la nou gen 2 zile n ap pèdi, nou pa ka bay non yo, tankou nou p ap bay non 8 vil ann Ayiti ki pral anba dlo. Men pou sela nou vin kalkile nou di bon, an nou rebwaze Ayiti. N ap rebwaze Ayiti paske se devwa pa nou. Se nou k Leta a. Se nou k pitit Ayiti. Nono m pa peye yon goud non pou m aprann li. M pa peye yon goud non pou m mete konesans sou mwen ann Ayiti. Ebyen, mentnan li lè pou n ap remèt Ayiti yon seri de bagay. Chak fwa nou panse a pwogram sa a, nou vin genyen de bagay ki pase nan tèt nou. Premye bagay ki pase nan tèt nou, sèke tout moun k ap vini e ki konnen ke dan kenzan, latè ap frape pa rechofman klimatik, men tout moun sa yo ap mande sa nou bal fè, sa nap fè pou peyi nou. Filipin kòmanse deja, Filipin ap rebwaze peyi li paske li ta renmen frape mwens. E pa gen retou non ladann, latè ap frape kanmenm. Men nou menm, si nou refè rivyè yo vin gen dlo, si nou fè Ayiti gen pye bwa, zèb, Si nou plante ab forestye, ab fwitye, nou vin balanse, nou remonte avèk forè dè pen, ebyen, ki sa k bal pase? Ayiti ap frape mwens. Mentnan, se kòman n ap fè l pou nou rebwaze 28 mil kilomèt kare? Kòman n ap fè? Li trè senp, Nolo. E tout moun kap tande m yo, met on bon sans, nap remake ke m pa ka fè travay la san kazè kazèk, sètadi san otorite zòn yo. Nou gen pli de prè de 600 seksyon kominal. Ebyen, si nap rete nou di nou pral rebwaze la, demen na rebwaze la, nou pap fè anyen k bon. Se pou nou rebwaze tout Ayiti menm lè. Chak maten de 6 è di maten jiska 8 è di maten, n ap plante pyebwa lan tout seksyon kominal. Ban m bay yon ti egzanp. Nou pran yon seksyon kominal, nou mete Azèk la ap dirije pwogram nan. Nou fè, byensi, nou fè ke. Misye konprann pwogram nan epi nou montre misye nan kisa nou anvi rive avè l. Nou mete 67 moun o nò de seksyon kominal la, nou met 67 moun o sid de seksyon kominal. Sètadi nou divize seksyon kominal la an 2. Ebyen sa k vin rive? Nou gen 134 moun k ap travay. Se trè senp. Nou vin genyen 40 ekip de 3. Nou gen 12 moun k ap ranfòse ekip yo. Nou gen 2 moun k ap dirije 2 ekip sa yo. Ebyen, nou vin gen 40 ekip de 3, sa fè nou gen 120 moun k ap plante, k ap mete. Men avan fò m di nou de kounye a, premye jen, jiska apre siklòn yo, Nap fè sèlman pepinyè. Nou bral fè dè pepinyè jeyan lan tout seksyon kominal. Dè pepinyè ki kenbe 200 mil, 250 mil. E nou gon teknik pou nou fè pepinyè yo menm jan nou gen teknik tou pou nou fè enplantasyon yo. Nap fon swivi de 3 zan. Toutotan rebwazman sa a ke n ap fè a, nou pa swiv li diran twazan, se pèn pèdi. Gen moun k ap poze kesyon, sa n ap fè a kabrit yo ki pral manje tout plantil yo? Pa gen sa menm. Pa gen sa. Tout bagay kontwole. E moun chabon yo, sa n ap fè? Pa gen sa menm. Tout bagay kontwole. Gen de trik m pa ka bay Poukisa? Paske si m lage l jodi a la, yo pral tèlman fè kalkil sou li, yo pral tèlman eseye imite li, paske sa rive m nan pwojè m yo deja, ke y ap gate bagay yo. Nou, se pa yon sekrè. Men, n ap pran de prekosyon pou nou rive, lan twazan nou fin rebwaze Ayiti. Eskize m Jean Robert, yonn nan kesyon m ta renmen poze w piske kòm mwen te di pou mwen entwodui kanmenm Jean Robert Show a, nou renmen pale avèk moun ki pratikman se pa sa peyi a ka fè pou yo, se sa yo ka fè pou peyi a. Vizyon estwòdinè, e mwen menm nou konnen mwen menm chak tan m ap pale de yon vizyon kèlswa pwojè a, se espwa m toujou wè, e pa paske m bon m pa vle di ke se sa sèlman ki enterese m, se pa vre men nou konnen ke espwa sitou le foutbòl se lekòl de lavi. E si yon moun nan pwojè a, li gen pli de pli de 500 seksyon kominal li pral mete kanmenm an chantye pou travay pou rebwaze peyi a. Sa son gwo bagay rebwazman. Men mwen menm sa m wè, m wè si m ka mande w sa, m wè nan 500 plis seksyon kominal yo, e nan nan nan moun jèn ki pral rebwaze, ki pral replante bwa, ki pral fè bagay, ki pral rekonstwi peyi a, pase peyi a fò l rekonstwi, pase peyi sa a nou pap pèdi l konsa. Alò, mwen menm m gentan wè kijan n te ka fon ti ekip foutbòl nan chak ti ti seksyon kominal sa yo paske si na rive nan plis de 500 plis seksyon kominal nan tout peyi dayiti e n ap tande m byen zanmi telespektatè si nan tout peyi dayiti ou gen plis ke 500 seksyon kominal epi ou fè yon ti ekip foutbòl nan tout seksyon yo e kounye a la nou gen petèt m ka di yon trantèn ou karantèn, men si n gen 500 plis, wè malgre nou gen sa a, nou n ap bat moun toupatou nan foutbòl jèn nan, kèlkeswa kote n ale. Men si n arive fè l pandan n ap fè yo kanmenm ba yo enstriksyon sivik e moral, enstriksyon pou yo renmen peyi yo, pou yo konnen depi yo plante pyebwa, peyi a ka tou vèt tankou nenpòt kote n ap gade, lè sa a, Mwen si e sèten mwen menm se chanpyon du mond mwen map negosye la. Ayiti ka chanpyon du mond paske wap jwenn talan tou patou lan peyi a e lè sa a sa ap ekstwòdinè. Eskize mwen, m konnen ke vizyon reyèlman se plante, fè Ayiti vèt men mwen menm m wè ti mesye yo ap vwe lan yon bann espas ki vèt ak teren yo e byen plante epi kan menm mwen panse ke ti ekip sa yo y ap enteresan tou. M gen enpresyon kote m sere pwojè a ou t al ouvè l ou li li. M gen enpresyon paske. Se youn nan motivasyon paske Nono ou konnen se lan spò m te kòman m fè lan plante pye bwa kounye a lè map gade gen de teren m al jwe ladan yo m wè se klou gagit yo plante sou yo gen de anviwònman m konn ap gade ou konnen m jwe lan tout peyi a gen de anviwònman m konn ap gade Nono mwen wè Yo pentire mòn nan an gri epi yo plante klou gagit sou li, tèlman l klere. Bon, bagay ki pi frape mwen se lè w di pli de 500 seksyon kominal ap jwe foutbòl. Se vre! Kite m di w yon bagay, chak fwa w rive lè yon seksyon kominal, Lè w gade ou wè y ap eseye fè anbyans yo, men yo pa jwenn moun ankadre yo. Nono, fè ti kalkil sa a pou mwen, si nan yon seksyon kominal ou gen mwen de 13 an, mwen de 15 an k ap jwe, sa deja fè ou gen 100 timoun k ap jwe foutbòl, tifi ak tigason k ap jwe foutbòl. Nono ou konn konbyen moun ou gen la kap jwe foutbòl se pli de 100 mil ti moun wi kap jwe foutbòl Nono se pa ti blag non lè w pran seksyon kominal ou mete ti moun yo ap jwe seksyon sa ap jwe a lòt seksyon kominal la. Epi yo jwe ant komin nan tout seksyon ki genyen lan komin nan, kounye a komin yo pral rankontre a lòt komin yo, kounye a tout komin ap jwe epi yo fè depatman pa yo a. Epi kounye a tout komin rankontre yo vin fè 10 ekip pou rankontre yon sèl kote nou vin gen yon chanpyon. Mentnan Nono ou konn konbe jwè ou genyen devan w la? Ou gen dan lè 80 a 100 mil timoun ki bon. Ebyen Nono ou konn konbyen ti Maradona ou rankontre? Ou konn konbyen ti Chardin ou rankontre? Konbyen ti Tom Pouce w ap rankontre? Philippe Vorbe w ap rankontre? Ebyen kijan w fè pa ka jwenn yon ventèn de krak? Men se lan sa nap chanpyon du mond lan wi, lan Ayiti tou vèt.
Se la wi nou chanpyon du mond lan, lan Ayiti tou vèt. Se la nap tou pwofite e ou sonje nou te fè koman dirije Ayiti avèk an balon. Ou sonje pwogram sa? Non men m panse ke, m panse ke prezidan eskize mwen, m panse ke m toujou di li ak yo lantan m, si gon bagay ka chanje peyi sa,

Afrika ap enfeste an Ewop, kote nèg yo ap fè anpil, anpil milti milyon dola. Lè sa a Jon Obè m panse ke sa a tou, pase yo di Ayiti esansyèlman agrikòl, men si reyèlman nou, nou gon platfòm konsa pou tout ti moun atravè peyi a, tout kote n ap gade m nan, se nou tout mwen vle jwe, epi pou m gen reyèlman, gen de bon monitè, bon moun k ap montre nou jwèt, e lè sa a, Lè moun ap gade televizyon, sitou tele ginen, m pa bezwen ap rele anmweyy e pou Mbappé, m pa bezwen ap rele anmweyy e pou tout ti mesye afriken yo k ap briye an Ewòp. Men tou mwen menm, ekout Jean Robert, se pou ti Ayisyen, paske depi nèg yo jwenn ankadreman sa a, Ayiti ap, mwen panse Ayiti ap sove tout jan. Men byen sur, an nou pran l nan yon lòt dimansyon. An nou wè ke Ayiti ap jwe foutbòl lè fini nou pa ka gen ti milyonè yo bò isi. Se trè senp, ou konn konben djòb n ap kreye la, lan rebwazman nou gen 78 mil moun ki bral plante. Lan antrenè pou 550 a 600 seksyon kominal, ou konn konbyen antrenè ou bezwen? 1200 antrenè. Hum! Paske ap gen 2, 3 ti ekip nan chak seksyon. Ou bezwen 1200 antrenè. Ou wè djòb wap kreye? Kounye a monitè. Kounye a la, ti mesye yo, ou oblije fè izin pou w vann soulye, pou w vann mayo, chòt, ba. Ou konn konbyen djòb wap kreye? Paske ou pa kab ap pran. De twa mil ekipman chak mwa pou ap bay timoun epi se lòt bò w ap pran li. Non li ka fèt isit. Ou konn konbe dyòb w ap kreye lè konpayi isi k ap fè vitamin, fè vitamin espesyal pou timoun sa yo. Ou konn konbe dyòb w ap kreye Nono lè paran timoun sa yo a bral deplase pou yal nan yon lòt komin. Ou wè konbyen touris wap kreye, konbyen dyòb. Se pa yon ti kras pwogram nou gen lan men nou. Mwen menm sa se dènye kado map bay Ayiti. M bay Ayiti anpil kado Nono. M bay Ayiti vi m. M pran prizon, M bay Ayiti vi mwen. M sot nan prizon, m al travay, m bay Ayiti dlo, tomasik, m kache m ap travay, m kache pou Duvalier m ap travay. M fè ventan aprè, tou lòt jou la a lè nou te ou menm ki rele m nan telefòn ou ban m yon ide ou di, Prezidan, tande non, kisa n ap fè la a? M di a enben pou premye 100 jou gouvènman k monte a an nou chanje Ayiti avèk 1 balon. Nous allons changer Haïti avec un ballon. Nou ekri pwogram nan bon. Yo gate pwogram nan lan kouri pouse. Semèn sa a nou pa p bay moun pwojè nou. Nou pral egzekite pwojè avèk yo. Il faut que yo patisipe. Se leta, se otorite. Men pwogram sa a lan 3 zan Ah Nono m gen dwa di nou babay m gen dwa mouri paske map fè pwogram nan e Nono m konnen w konnen wi. M pako ap mouri. Son sèl bagay m ka di ou pap mouri paske peyi a bezwen moun tankou w e m toujou di l sa. Non e lè m di mouri a se pa mouri m ale non men mouri se ke retire kò m lè yon seri de bagay epi kounye a pou m ap jwi pou m ap gade Ayiti tou vèt avèk tout foutbolè m yo avèk paske Se y a un lien an tou. Pa gen foutbòl san anviwònman. Pa gen anviwònman san foutbòl. Paske se se spò wa a nou gen ann Ayiti se foutbòl la. Bon poukisa nou pa ka fè anpil anpil ti mesye k ap fè milyon pou voye lakay yo. Wi.
Nono, nou pral travay. Wi, m panse ke.
M pral travay. M panse ke. E m gon ekip solid avè m Nono. Ou konn lè n ap travay. Wi.
M panse ke ankò yon fwa bravo. M si e sèten moun yo k ap tande w la, yo panse ke se toupatou yo branche, ke li Monreyal, li Florida, li. E li Boston Massachusetts a tout moun ap de tout moun nan peyi ap tande m sur sèten gen anpil moun ki ta renmen vle kolabore avèk ou e ki nimewo pou yo ta fè pou yo rele w pase yo ta vle kolabore pase mouvman sa ekout e pa pale m vin pale si sa pran vre si tout moun tout moun met men nan la pat pase ke moun yon ti jan ou fon fot si sa pran nou pa nan si lè sa pran paske n ap fè l n ap fè se ponyèt se tèt e men an nou fè tèt la fè ponyèt la fè l. Nou bral fèl nap rebwaze ayiti se di ke et ou wè manifestation mwen se andanm li ye m pa nan la rue m pa nan anyen m sou teren an m gen pou m rankontre tout kazèk yo ant juin et septembre tout kazèk se yo ki fòs peyi a se yo ki bral travay se yo ki bral rebwaze ayiti Dodo lè nap pran retrèt nou. Epi nap gade Ayiti tou vèt. Ou konn wè lè nou lan avyon nap travèse soti Miami nou brale Trinidad lan match. Nap gade Ayiti anba nou gen poun wèl tou vèt. Tou vèt. Wap wè tout rivyè yap retounen lan li yo, banbou ap plante, kenbe rivyè yo, nap fè konsèvasyon de sòl, nap fè basen, no no nou bral fè bagay. Ou wè, m kontan. M kontan. Nou pral fè.
E nou konn fè bagay deja. Non men se sa li ye. Pase ke m vle ke m toujou reyèlman preche sa nan emisyon m nan. Fò nou kwè nan tèt nou. Jenès peyi a. Fò nou kwè ke nou kapab. Lè nou jwenn de pèsonalite parèy ki reyèlman gen vizyon pou nou. Ki wè ke peyi a. Pou ki sa? Pase ke jis al gade Boswana. Gade Wanda. Gade ti peyi an Afrik sa yo. Ki sa y ap fè kòm pwogrè? Botswana, li pa kanmarad anpil peyi an Ewòp. Se ti Afriken tankou nou, nèg yo rekonstwi peyi yo, bèl bagay gen tout bagay. Poukisa nou pa ka fè l tou? E nou ka fè l tou atravè spò a, atravè sa l genyen. Kòm Jovenel sot di, ou gen plis ke 500 plis kazèk, epi ou mete, ou ba chak kazèk sa yo yon ekip foutbòl, ou ba yon antrenè, ba yon timoun piti pou fè spò, fè atletis, fè tout bagay, epi ou di m ke Ayiti pa sove? Yo di Ayiti esansyèlman agrikòl, men m di Ayiti esansyèlman spòtif. Paske si w ap kreye de nèg k ap kouri, Nèg ki nan atletis, nèg ki nan bòks, wè n gen chanpyon bòks dènyèman m te vin avèk yon dam. N ap fè ti ti moun Ayiti fè spò, ou pa gen manifestasyon ankò non nèg avèk fizi, ou wè nèg yo. Ti mesye pa gen anyen pou yo fè. Lè jenès la pa gen anyen pou l fè, li pa nan spò vre, li pa gen ankadreman, sa l ap fè? Yo ba l yon fizi, l ap pran fizi a l a woyo nan lari a. E se tip de bagay sa yo mwen panse ke m ap di w ankò yon fwa konpliman piske se Nou bezwen vizyonè kòm mwen te reyèlman nan entwodiksyon an di ou son gwo vizyonè e konpliman e kòm ou di fòs akonpli paske m konnen depi ou mete ou menm ou genyen kanmenm kalite sa depi ou mete men w nan yon bagay se se jiskobou. M ap rive, m ap rive ou wè m gen yon pwofesè yè maten m rankontre m p ap site non li yon gran pwofesè Bon men site non l men si son gran pwofesè fò w site non gran yo Michel Soukar Ah bon, Michel bon bagay. Michel Soukar di m, Jean Obert m konn lè w ap fè yon bagay w ap reyisi, an nou wè. Frape. M avè w. M gen anpil moun wi avè m Nono. E lè pawòl la pral pale, se, e se la a mwen santi m gran an wi. Se paske m pa gen enmi. M ekri prezidan Jovenel, m ekri prezidan moun k ap fè manifestasyon, m mèt la, kòman l rele? E Koman li rele e Michel Met Michel m ekri tout opozisyon pou m di yo met men avèm se pa lè ou bay 20 goud non ou met men avèm se lè wap fè ide a mache konsyantize moun yo ou pa bezwen di yo pa koupe pye bwa ou pa bezwen di yo sa ou pral wè sispann koupe pye bwa se e nou menm ki ka fè chabon se nou menm ki ka fè spò se nou menm ki ka fè ayiti dènye kado sa a se sa se sa e konpliman ankò o non de tout ayisyen kèlswa kote yo sou latè jò ben mil konpliman èske ou ka bay rapidman telefòn ou si moun bezwen kontakte ou pou konnen ki jan yo ka patisipe avèk ou non map bay telefòn pou yon ayiti tou vèt wi yè se 47 46 97 97 m ap reprann li 47 46 97 97 Enben se sa.
pou yon Ayiti tou vèt.
Yon Ayiti tou vèt, byen si avèk Jean Obed Hérisson e tout Ayisyen e kèlswa kote nou ye a, ann met men nou ansanm pase peyi sa a li pap peri. Mèsi e te yon plezi Jeen.